Fason w kapab sipòte nou nan travay sa a, se lè w abòne avèk chanèl sa a. Ebyen, lè w abòne avèk chanèl sa a, ou kòmante anba videyo nou yo, ou pataje videyo nou yo, ou like videyo nou yo, ebyen YouTube ap pèmèt plis moun wè videyo nou yo. Nap envite w abòne avèk chanèl la pou kapab sipòte travay sa ke nap fè a e nou espere ke Bondye beni w nan pwochen videyo sa ou pral gade a. Sijè ke n genyen pou nou jodi a se eske Bondye dakò avèk lesklavaj? Eske Bondye labib la sipòte lesklavaj? Bagay ki motive m pou m fè videyo sou sijè sa a se paske m rankontre Ebyen kèk moun ebyen ki di bon Hermé m pa ka kwè nan Bondye ki dakò avèk lesklavaj. Now, si yon moun ta di w sa, premye kesyon pou w ta poze moun sa se de ki jan de lesklavaj ke l ap pale? Esklavaj se yon sijè ki trè eksplozif e lè yon moun nwa tande mo esklavaj la ebyen sa raple moun nwa sa a anpil move souvni, ke zansèt nou yo, ebyen te sibi anpil imilyasyon, opresyon, ebyen ke zansèt nou yo te sibi anba men blan. Now, esklavaj kite yon stigma, yon stigma pou tout moun nwa. pou tout moun nwa. E son stigma tout moun nwa oblije viv avèk li jiskaske w mouri. Ke zansèt ou, pandan dè syèk, te esklav. E sa bay anpil moun nwa anpil dezavantaj nan mond lan, paske gen kote w rive, yo gade w mal, paske se nwa w ye. Poukisa? Sa se eritaj lesklavaj. Now, esklavaj se yon pratik ki ansyen, ki te egziste Pandan dè milye dane nan mond lan. Se pa yon bagay ki resan dè santèn dane, non. Esklavaj se yon pratik ki ansyen, ki te egziste nan tout ansyen sivilizasyon yo. Ejip, Grès, ok, Wòm, antik, tout ansyèn sivilizasyon sa yo ebyen te gen esklavaj ebyen ki te fè pati de sosyete sa yo. Now, an Afrik pa egzanp, ebyen pratik vann moun nan, achte moun vann moun se te yon pratik ki te trè komen. Menm avan esklavaj te vin yon biznis entènasyonal. Ok? So, bagay ke ou dwe konprann ke esklavaj vin yon biznis entènasyonal, premyèman se avèk Arab yo. Ebyen Arab yo ebyen te gen abitid al achte esklav nan peyi nwa Afriken yo, ebyen transpòte esklav sa yo nan bak nan peyi Arab yo, ebyen pou sèvir, pou travay. Pou sèvir, pou travay. Arab yo te kòmanse achte esklav an Afrik menm avan. Ewopeyen yo te rive ann Afrik. E, pandan Ewopeyen yo t ap jere biznis esklav pa yo avèk Afriken yo, ebyen, Arab yo tou, paralèlman, t ap regle biznis esklav pa yo tou avèk Afriken yo. E menm apre Ewopeyen yo te aboli lesklavaj, ebyen, Arab yo te kontinye avèk biznis esklavaj pa yo a. E sa a, se youn nan bagay istoryen yo pa ekri twòp de li. E se sa k fè w wè nan peyi arab yo gen anpil moun nwa. E majorite moun nwa sa yo, a 90 pousan, ebyen se desandan esklav ki yo. Menm jan majorite moun nwa an Amerik se desandan esklav nwa afriken. Nan tout istwa mond lan, ras pa t janm yon pwoblèm. Koulè po pa t janm yon pwoblèm. Nan ansyen tan yo. Esklavaj pa t janm baze sou ras, sou koulè po. Paske, te genyen blan ewopeyen ki te gen esklav blan, te genyen nwa afriken ki te gen esklav nwa, e te gen ebre ki te gen esklav ebre. So, li pa t baze sou koulè po. Esklavaj nan ansyen tan yo te plis baze sou de diferans etnik, diferans kiltirèl. E w ap al jwenn Aristòt ki se yon filozòf grèk ki trè koni, ki di ke, ebyen gen moun ki ne pou yo esklav, gen moun ki ne pou yo mèt. Sa vle di gen moun ki ne pou yo domine, e gen moun ki ne pou yo domine yo. Ok? Sa ekstrèmman enpòtan pou n konprann. Now, esklav Aristòt ap pale yo, se pa nwa afriken. Aristòt se te yon blan ewopeyen. Pa bliye. esklav, e se te yon pratik ki te trè komen, tankou m di, nan ansyen sivilizasyon yo tankou Grès. So Aristòt konnen byen sa l ap pale. Ras, koulè po, vin yon pwoblèm, ebyen se nan fen sèzyèm syèk, kòmansman disetyèm syèk. Ebyen, lòske blan ewopeyen yo, ebyen yo envante ideyoloji sa ki rele lasipremasi. de la race blanche, ebyen la suprematie des blancs, ebyen ki di ke ras blan, ras, ras, ras blanch lan, ebyen blan yo siperyè de tout lòt ras. E si yo siperyè de tout lòt ras, ebyen yo gen dwa pou yo domine lòt ras yo. E se sa yo pral itilize, ebyen pou mete moun nwa dan lesklavaj. Kòman yo te konn jwenn esklav? Yo te konn jwenn esklav e e atravè lagè lè de peyi al nan lagè oubyen de tribi ebyen lame ki genyen an ebyen li kaptire li pran sòlda lame ki pèdi a ebyen li retounen nan peyi nan peyi li avè yo Ebyen, li fè yo tounen esklav. Lòt fason yo te konn jwenn esklav se lè gen famin. E pratik sa se yon pratik ki te trè komen ann Afrik. Lè gen famin, ebyen, fanmi yo sa yo te konn fè, yo te konn vann yon manb nan fanmi lan, ebyen, pou sove rès fanmi lan pou grangou pa touye yo. Lòt fason yo te konn jwenn esklav se atravè. Dèt Ebyen, si w gen yon dèt ke w dwe, ou pa t ka repeye dèt sa a, ebyen, ou fè fayit, ou fè defo, ebyen, moun nan ke w dwe a te ka pran w, fè w tounen esklav pou w travay pou w renmèt li kòb ke w dwe a oubyen whatever sa w dwe la, ebyen, pou w repeye dèt sa a. Sa a se yonn nan mwayen tou yo te konn jwenn esklav. Moun te konn vin esklav. Lòt fason moun te konn vin esklav, ebyen, se sitou avèk Ewopeyen yo. Lè Ewopeyen yo rive ann Afrik, ebyen, yo te konn genyen lòt Afriken si le teren ki te konn ede yo, ebyen, fè lachas de moun e kaptire moun sa yo. Ebyen, kidnape yo kont volonte yo, ebyen, fè yo tounen esklav. Now, esklavaj ki te egziste ann Izrayèl nan tan Labib la, Ebyen, se te yon fòm desklavaj ki te totalman diferan de esklavaj ke zansèt nou yo, zansèt nwa afriken nou yo, te sibi anba men blan. Ebyen, esklavaj sa a, ki te egziste nan tan Labib la, egziste an Izrayèl e nan tan Labib la, ebyen se te yon fòm desklavaj ebyen ki te gen pou wè avèk dèt. Se te yon sòt de aranjman ekonomik, yon sòt de kontra ke w te fè avèk yon moun, ebyen ke w prete nan men li. Sètadi ke si w pa t ka peye kòb sa a, ou dakò pou al travay pou peye dèt sa a. Oubyen yon pitit ou pral travay pou peye dèt sa a. Oubyen si w te pòv, ou pa t ka pran swen tèt ou, ebyen ou ofri tèt ou kòm sèvitè, a yon moun ebyen pou moun sa pran swen ou pou pran swen tèt ou pou take care tèt ou ok se fòm desklavaj sa ki te egziste an Izrayèl nan tan labib la nan 2 wa 4 nou jwenn yon egzanp nan labib kote ke gen yon dam ebyen ki te gen mari li mouri ebyen san dout ki te dwe kòb. Ebyen, pwofèt Elize te fon mirak pou dam sa kote li te miltipliye, ebyen, lwil ke dam sa te genyen. Ebyen, nou jwenn ke dam nan di ke, ebyen, mari l mouri e li te dwe kòb, ebyen, moun ke li dwe a, yo ta pral vini vin pran de pitit li pou fè yo tounen esklav, pou fè yo travay pou remèt kòb la. E pwofèt Elize te fon mirak pou dam sa a, e li te jwenn lwil li vann ebyen pou peye dèt sa pou yo pa pran pitit li pou te vin fè pitit li tounen esklav sa son egzanp klè ke nou jwenn nan labib pou moutre w ke ebyen esklavaj ke zansèt nou yo te sibi anba men blan se pa menm fòm desklavaj sa ke ke ki te egziste an Izrayèl nan tan labib la sou lè ou wè labib ap pale desklavaj. Se pa, se pa menm fòm desklavaj la. Se sa pou konprann. Se pa menm fòm desklavaj la. Esklavaj nan Labib pa t janm baze sou kidnape moun kont volonte yo pou fè yo fè travo fòse. Esklavaj nan Labib pa t janm baze sou ras, sou koulè po. Egzòd 21, vèsè 16. Vèsè sa a di, si yon moun vòlè yon moun, sa vle di si yon moun kidnape yon moun, epi y vann moun nan, oubyen yo twouve moun sa a nan men yo, yo sipoze touye moun sa a. Paske akt kidnaping nan, kont volonte yon moun pou vann li, ebyen, se yon akt ki pini de mò. Se yon akt ki pini de mò. Sa vle di Bondye te kont moun k ap kidnape moun. Bondye kont. Trafik imen, moun k ap kidnape moun pou vann yo Bondye kont sa. Sa k fè Bondye etabli lwa ok kont sa. Li di, li di, sa yo rele trafik imen an, Bondye kont sa e Bondye tabli lwa pou sa. E lwa sa se te yon lwa k te sevè, pase moun sa te sipoze mouri. Èske w te konnen ann Izrayèl, menm pwòp frè w te ka vann tèt li avèk ou? Si frè w pòv, li pa ka pran swen tèt li, li te ka ofri tèt li pi vann tèt li a ou menm. E nou jwenn sa nan Levitik 25, vèsè 39. E Bondye di, Si frè w ofri tèt li a ou menm, li vann tèt li a ou menm, ebyen pa trete l kòm esklav. Sa vle di, w ap bezwen toujou trete l kòm frè. Vann tèt li, sa sa vle di? Vann tèt li vle di vann kouraj li. Sa vle di moun nan ofri tèt li epi travay pou ou paske ou gen plis opòtinite pase l. Men se pa esklav nan sans pou w ap abize moun nan, li pa gen volonte, li pa gen dwa, li pa gen libète. Non! Se pa sa. Vann tèt li vle di vann kouraj li, vann sèvis li. S on moun ki vin sèvitè ou. Se sa sa vle di. Now, Bondye, kòm yon Bondye ki jis, ebyen li etabli lwa pou pwoteje dwa moun yo. pou pwoteje dwa zimen moun yo, ebyen pou pa fè yo enjistis, pou pa fè moun k ap sèvi kòm esklav yo, kòm sèvitè yo, kòm sèvant yo, pou, ebyen, pou mèt yo pa fè yo enjistis. E gen lwa nan Egzòd, gen lwa nan Levitik, gen lwa nan Detewonòm pou pwoteje dwa moun yo, pou pwoteje dwa zimen yo. Nan Egzòd 21 vèsè 2 jiska vèsè 6, ebyen si w li li w ap wè ke, Si w achte yon esklav ebre, ebyen, esklav la ap sèvi pandan sizan, e apre sizan, esklav la sipoze libere. Sa vle di ke pa t gen moun ki te esklav a pèpetite. Pa t gen moun ki te esklav pou tout vi yo. Oke? E moun nan te gen dwa, moun nan te gen libète. Ou pa t ka abize moun nan. ou pat ka tòtire moun nan. E kèlke pa, e gon vèsè ki di ke si ou fè moun sa abi, e moun sa kriye bay Bondye, ebyen Bondye ap bay moun sa jistis. A vle di ke Bondye kont enjistis, Bondye kont kidnaping, Bondye kont tòti, Bondye kont abi, Bondye kont lè dwa zimen moun ap vyole. Lòt bagay se ke si w gen yon esklav nan menm Egzòd 21 an, si w gen yon esklav, ebyen, lè esklav la rive pou libere l, ebyen esklav la di, Bon, m pa vle li, m vle ret ak mèt mwen. Ebyen, ou te oblije kenbe esklav sa a. Kisa Labib di pou te fè? Ou pèse zòrèy esklav la e esklav la ap toujou rete avèk ou. Paske an reyalite, Gen de esklav ki te konn santi yo pi alèz avèk mèt yo ke yo endepandan pou tèt pa yo, paske mèt yo trete yo pi byen ke jan yo te ka trete pwòp tèt pa yo. So, m vle nou konprann sa. Now, esklavaj moun nwa yo te sibi anba men blan yo, ebyen, se te yon esklavaj ki te baze sou ras, sou koulè po. Se t on esklave ki te gen anpil abi, torture. Se t on esklavaj ki te baze sou kidnapin. Yo pa t gen dwa, yo pa t gen pwoteksyon, yo pa t gen libète. Sèl esklavaj ki mansyone nan Labib ki konparab a esklavaj nwa yo te sibi anba men blan yo, se esklavaj lè zanfan Dizrayèl te sibi anba men Ejipsyen yo. Labib di nou Ejipsyen yo te maltrete lè zanfan Dizrayèl anpil. Li te maltrete yo anpil. E lè zanfan Dizrayèl te pase dè syèk ann esklavaj ann Ejip, Bondye libere lè zanfan Dizrayèl atravè Moyiz. Vle di, se Satan ki kenbe w ann esklavaj. Bondye se libere li libere. Pwovèb 14 vèsè 31, ebyen, vèsè sa a di, lè w ap. oprime pòv la, lè w ap imilye pòv la, abize pòv la, fè pòv la mechanste, ebyen, se Bondye menm ke w fè sa, paske se Bondye k kreye l, li kreye a limaj de Dye tou. Ke moun nan pòv, ebyen, ke l rich, nou tout kreye a limaj de Dye. Vèsè a kontinye pou l di, Lè w gen pitye pou sa yo ki pòv, ki endijan, ki malere, Ebyen se Bondye ke w onore ou respekte Bondye. Sa fè m sonje Jezi Kris ki di lè w fè yon byen pou sa yo k pi fèb yo, pou sa yo k pi piti pami nou, ebyen se pou Jezi Kris menm ke w fè l. Jezi Kris diran ministè li preche sou lanmou anpil. Jezi Kris mande nou. pou nou renmen pwochen nou menm jan nou renmen pwòp tèt pa nou. Paske an reyalite, si w renmen pwochen w menm jan w renmen pwòp tèt pa w, ou p ap kidnape pwochen w kont volonte pwochen w pou w fè l tounen esklav, pou w fè l fè travo fòse. E si n pratike kòmandman sa a, enben, pa t ap gen enjistis sou latè. Pa t ap gen enjistis sou latè. Nan Galat 3, vèsè 28, enben, apwote Pòl di nou, pa gen Juif, pa gen Grèk, pa genyen lib, pa gen esklav, pa gen gason, pa gen fanm, paske nou tout se yon nan Jezi Kris, nou tout egal an Jezi Kris. Ok! Nou tout se yonn nan Jezi Kris. Reyalite a, zanmi m yo, se ke esklavaj zansèt nou yo te sibi anba men blan pa menm fòm desklavaj ki te egziste ann Izrayèl nan tan Labib la. Pa gen okenn kote nan Labib Bondye te sipòte pou lòm kidnape lòm parèy yo pou fè yo tounen esklav. Bondye kont kidnaping. Montre w sa. Bondye kont tout fòm denjistis. Dieu est amour. Bondye kont tout fòm denjistis, Bondye kont tout fòm dopresyon. Bondye se lanmou. Bondye renmen tout. Pitit li. Li renmen tout kreyati li. La parole de Dieu c'est la vérité e si w konnen la vérité, la vérité ap rann ou libre, la vérité ap libere w. Satan pa vle w konnen la vérité. Paske li konnen si w konnen la vérité, w ap wè li menm li son menteur. Satan pa vle w konnen la vérité. Paske si w konnen la vérité, w ap detekte tout riz Satan. Satan vle pou w kwè ke Bondye s on Bondye k pa jis. Satan vle pou w kwè ke Bondye s on Bondye ki favorize blan sou nwa. Satan vle pou w kwè ke Bondye s on Bondye k favorize yon gwoup de moun sou yon lòt gwoup de moun. Men se mansonj. Se manti. Satan plante mansonj sa a nan lespri w, nan lespri anpil moun, pou yo pa kwè nan Bondye. Yo pa kwè nan Bondye. Son riz. Pa pran nan riz sa. Paske si w pran nan riz sa, satan pote la viktwa sou ou. Sa tap bon sou ou. Now, si video sa se te yon benediksyon pou nanm ou, si w te beni atravè mesaj ki nan video sa, map envite w pataje video sa pou lòt moun kapab gen chans tande mesaj ki nan video sa. Paske petèt si yo te gen konfizyon nan lespri yo, sa ka ede eklèsi konfizyon sa yo te gen nan lespri yo. E map envite w tou abone avèk chanèl la pou kapab sipòte travay sa ke nap fè. Pa bliye Jezi Kris gen pou retounen, map envite w, map konseye w repanti de peche w yo, aksepte Jezi Kris kòm Senyè e Sovè w pou kapab resevra lavi etènèl. Nou espere ke Bondye beni w e a la pwochèn.